Lapolis Nasyonal Dayiti Wòl Wo Kòmandman Lapolis Nasyonal Dayiti se rezime nan 3 mo. Li rezime nan 3 mo. Premye mo a se prevwa, òganize e kontwole. Se prevwa, òganize e kontwole. Ensi le trip wòl de Lapolis Nasyonal Dayiti.

Se sa k fè konferans de près sa n ap bay pou komisè Livenson Gauthier ebyen lòt semèn k ap vini an la se devan ministè de la jistis ke n pral bay li lakay Carlos Hercule ki se ministè de la jistis Hercule ki se minis jistis peyi a se la n pral bay konferans de près sa nan jou k ap vini yo la pou komisè Livenson Gauthier.

Al gade pou wè ke Normil Rameau nan plas li ye la, èske l byen nome oubyen l mal nome. Èske Normil Rameau byen nome, mal nome, ebyen se konstitisyon an ki di sa. Nan atik 270 la, li di konstitisyon an mande pou yo nome kòmandan lapolis la pou yon tan nan sèvis li nan lane a, li gen dwa pou l double. Sela vle di ke se konstitisyon ki bay dwa pou nome chèf de lapolis la. Jodi a ke. Nou genyen Livinson Gauthier, Livinson Gauthier ki se yon komisè de polis Taba, jou ki te 5 septanm 2024 la, Anthony Blinken, sekretè deta ameriken an, te rantre an Ayiti pou yon vizit ofisyèl apre li te fin rankontre plizyè pwotagonist nan aparèy leta a. Li te pran direksyon pou anbasad ameriken sou Taba. Se nan blòk inè, dezè, ebyen te gen yon konvwa ki te deplase pou pran direksyon, ebyen, anbasad ameriken an. Nan sans sa, komisè Gotye pou pran, komisè Gotye kòm yon responsab jiridiksyon Taba, ebyen, li te jije nesesè, pou l te resevwa konvwa sa a avèk kòtèj li, enben kòm presizyon, patwouy jiridiksyon an t al kanpe nan entèseksyon Karade ak Unifa pou yon bon bout tan pou te resevwa konvwa a. Apati de 2 zè, kòtèj Sekretè Deta Antony Blinken ameriken an vin rive nan anbasad la, se konsa te gen yon ansanm de dispozisyon de sekirite ke sou lòd komisè Gauthier, nan dispozisyon sa a komisè Gauthier li menm li te sou plas. E li te sou plas kote ke li tap bay yon bon sèvis non pa pou leta ayisyen men tou pou te asire sekirite pouvwa a. Ebyen, apre in èr de tan èdmi, Anthony Blinken fin pase nan anbasad ameriken an. Ebyen, ki sa l fè? Ebyen, komisè a te rete sou plas, ozanviwon de katrè, ebyen, komisè a te resevwa yon lòd ki di l minimòm zewo. Minimòm zewo a sa vle di ke konvwa a pral deplase. Efektivman, konvwa a te deplase pou direksyon ayewopò. Se konsa Komisè Gauthier te pran devan motosiklèt ki tap fè advance pou konvwa a pou te kapab dirije konvwa a dirije konvwa a jiska devan ayewopò G7, Gad 7 oubyen G7 jan li rele a. Ebyen nan sans sa a, Komisè Gauthier. Lè l fini rive pase devan dcpj. Pase rive devan èpòt la. E apre yon bon bout tan, ebyen, an tande Blinken, li pran avyon, l ale, e komisè Gauthier li retounen nan komisarya l, e lè l retounen, tout bagay te fini, misyon te akonpli. Li te nan anviwon de 5 è edmi pral nan 6 è. Li rantre nan komisarya dirèkteman, kòm misye se yon nèg ki soufri de maladi asid, misye fè H. pylori, donk misye te rantre pou li t al pran medikaman, paske misye soufri de sa. Ebyen, nou sezi wè, nou sezi wè, Komisè Gauthier arive viktim de yon arestasyon. Ki moun ki fè arete l? Ki moun ki pòte plent? Jiskaprezan, nad marinad, nou pa gen limyè sou sa. Nan sans sa, ebyen pami avoka komisè Gauthier yo, te genyen yon aksyon an jistis ki fèt, ebyen, ebyen, ebyen, dwayèn tribinal sivil Kwadèboukè a, an lokirans Grecia Norceus, rann yon desizyon, e apati de desizyon an, aksyon Habeas Corpus lan, li òdone la liberasyon. purman e senpleman de Komisè Gauthier kote dcpj te arete l lòske yo te konvoke l nan dcpj, lè yo konvoke l, lè li rive l panse ke se yon lòt pawòl ki pral pale, ebyen nan sans sa yo mete l anba kòd! Yo mete l anba kòd de fason ilegal, enjisteman, abizivman, ilegalman! Paske misye soufri de sa. Ebyen! Nou sezi wè! Nou sezi wè! Komisè Gauthier arive viktim de yon arestasyon. Ki moun ki fè arete l? Ki moun ki pòte plent? Jiskaprezan, nad marinad, nou pa gen limyè sou sa. Nan sans sa, ebyen pami avoka Komisè Gauthier yo, te genyen yon aksyon an jistis ki fèt, ebyen, ebyen, ebyen, dwayèn tribinal sivil

Motif serye, men plito de motif fo ofeli, flèv, erone, san fondman. Arestasyon komisè Gauthier a son arestasyon ki fèt an deyò de lalwa, son arestasyon ki fèt an deyò de konstitisyon 29 mas 87 la. E se nan sans sa a pou n kontinye

Nan sans sa, arestasyon sa ke l viktim lan, ebyen Komisè Gauthier, li pa patisipe ni de prè, ni de lwen nan zak kriminèl, nan zak deliktyèl, nan zak kriminèl e nan kesyon afè asasina vizavi de yon sèten endividi ke yo akize l, ke yo arete l e yo pa menm pran misye sou lè l ye. Paske ou pa konn arete vòlè nan pye. Sou avarite vòlò pran lan men e pa gen okenn prèv ke dcpj pa kapab pwouve pa abis bò kare ke komisè